Waw kes close li pa close depi pèp la pa jwenn kòb li kes la pap close m pral sendomeng la map fè de twa jou m pap fè live retounen m retounen Pèp la kes la pap jwenn ka kòb close. pèp la jwenn kòb la poul fè kisa poul ka ba ou. Paske se ou menm ki te vin a vòlò a sou rezo sosyo, lè w vini w vin san Bon lunet wap kounye a pran depi lè pouli epi pòch wap la relel pèdi a se vòlò lunet wap mete m ba non kes wap close pran mwen menm. pouli wap relel vòlò. Ba nan kes Li kòb. fè kaka.
Ou vin lò di Li pa fè kaka pou m ba w ramase pou mwen.
Ou menm k ap pede rablabla. Ou ap pale yon bagay ou pa konnen.
Ou sanble yon ti komik, yon majorèt a 2 bal.
You so stupid. M pa gen pou m ba w eksplikasyon de anyen Mendel. Sa w ye? Èske w santi ke m dwe w eksplikasyon? Mwen gen rapò avèk pèp la. Ou pa pèp lan. Son pèp mwen e tou. Ou son miniskil nan pèp la. You nothing. Anben ou menm ou son majiskil. Exactly. Sa vle di nou menm kote. Majiskil, miniskil yo menm kote.
Menm kote yo ye.
Mwen son miniskil ou son majiskil. Listen, mwen pa responsabilite w pou sispann kòmante. Ou wè mwen debloke w pou m ka vin nan live avèk w. Ou debloke m really?
Yes.
Exactly. Yes mwen debloke w. Rele w debloke mwen bon toujou te bon tout sa m di w tande w debloke m. Ou konn sa k fè lè m pa lè m de lè m anfas ou pèdi la pawòl ou pa fouti fè stupidite. M pa pèdi la pawòl paske ou jan w kanpe a la sa pou w pale a ou pa pale l. Pou w vin la di li m di konsa o fanm zanmi legliz li pa vle l pale ansanm avè w. Mendel mwen pa t janm di w bagay konsa. Ou di l nan lavi. Sispann.
Sispann. Ou vin la ou di konsa li m di l ta pito pèdi tout sa l genyen li pap sesi l pap sela. Mendel sis.

Bon mwen menm sak bon mwen menm non selman m son ayisyen mwen fè pati de li epi ou te vle pou m pa pale mwen pou pale non ou te al ou te al chèche kòb manje w nan live la ou paka di mwen ou te chèche kòb manje w ou son visye w ye ou son rena w ye ou ta chèche mwayen pou siviv nan live la.

Mansonj, difamasyon. Pèp la kenbe w, wap chanje pawòl. Tout mesaj yo rekòde sou paj blogè wi. Pèp la pa kenbe m nan anyen paske m pa t vin blofe pèp la nan bèl.
Ou pa ka gon pi bon karaktè pase m. Pèp la kenbe w twòt ou di li n pa reponn apèl ou ankò. Kisa w pral vle pèp la fè a li n si w di li n pa reponn apèl ou? Non, jiska prezan se ou menm ki t ap ranse nan live la t ap tyanse. Ou t ap pran pòz wap bon, wap pran pou mwen.

Si pèp la ap mande pou li, nou pa ka bay li, menm ou menm li n Kesyon m touche. poze w la kijan moun vòlè? Sa w te fè a se son bagay vòl li te ye. Ki Ou vin kisa a bon moun nan, ou menm bon ou menm ou apre te sa di konsa fè pèp moun la Te ankadre kò moun ou nan ou menm ou vin t ap di pale nan pou la te ou kò vin ou menm ou pale t ap di mal nan de la moun nan. Ok lè m ap pale pa pale ansanm avèk mwen. Te kò ou Map menm ou t ap pale menm lè ansanm Te kò avè w ou paske ou menm ou pa di vle konsa lè pale w al sa nan pou live pale. Kada Te kò ou menm w al nan live kada ou di w fè moun monte nan live la pou 1000 dola.
Ki pwoblèm ki gen nan sa? Bon ou menm ou t ap fè kòb Ah bon, son defo yo. Ou di konsa ke m te di. Listen, mwen menm never. E pa vre, mwen menm jamè m pa janm bay nimewo m pou yo voye zèl mwen nan live li nan. Ou di konsa ke, listen, kisa w jwenn nan manti sa w ap fè? Ou di m te fè reyinyon avè w a Max, m te di n ap vin fè kòb sou Ayisyen n ap separe l ansanm. Ou sipoze stop, Gendon. Poukisa diskisyon sa te pèdi ant ou menm a Max nan live la? Se lajan k fè diskisyon pete. Se lajan k fè diskisyon pete ant ou menm a Max. Pa vin bay manti masisi. Se lajan ki mal kontwole k fè depi nan live la ou menm Win Christoo avèk Max vin nan diskisyon pèp la potko konprann ou fè a. Kote prèv ou gen e lajan ki fè sa? An ben e pou nou byen pou m wè nou. Se pa la ou wè men ou wè Mendel ou wè I'm your stars gade ou ta a 3000 moun m parèt la ou monte a 20000. Oh oh masisi e zen kap fèt wi oh masiya gen bon Non e pa zen kap fèt map blamew m pap fè zen avèw map blamew. Masiya poko konn reponn rezo a. E zen kap fèt tout moun la kite live yo la pou yo vin gad zen an wi ah e bagay sa fò bon soso star. Mwen vin Woy blanm yes I am views yo.
Yes I am. Tande koze masisi a fòl wi. Bagay sa ap kòmanse sou Lè fini ankò sispann pale de 1 milyon paske si m pat plede pèdi paj m pa tap gen pwoblèm 1 milyon. Lè fini m ap di se kon bagay.
Tande bann se kon bagay. Tande Ou se vyann poul.
Ou se vyann poul. Ou se vyann poul mwen menm m se vyann kabrit. Evre?

Sispann paske lè wap pale a yon caviar fòk ou sispann fè stupid fòk ou respektem paske m se sous de vi w m se sous de vi w konprann lè wap pale de mwen yo pale de ou se gre paske wap pale de mwen ki fè yo pale de ou si w pa pale de mwen Mendel nan moman la si w pa pale de mwen ou inexistan. Si yap pale de mwen ou inexistan. Li sous de vi, a kisa sous de vi an la. Si wap pale de mwen ou inexistan. Bon ou menm wap pale de mwen ou pa vle m pale de ou. Nan, m pa menm kalkile w menm. Bon yè lè w pale de mwen nan live ou site non men nan blogè mwen ou pale de mwen si menm li reponn ou. Mwen ou pa reprezante de yon plat kaka pou mwen mwen menm. Menm kaka m kaka ou pa reprezante anyen pou mwen. A yon sèten tan Mendel fòk ou fatige, chanje faz. Mwen pa janm fatige, ou pa ka ap di pou m fatige.

Li dil pito Ou pèdi menm ou tout tap travay mandel kòb ou Mwen menm Ou menm ou tap sèmante mandel kòb Lè Jezi konsa men ou tap la gentan ekri li pou separe kòb la ansanm avèw e sa fè Men yo la e sa fè ou te fè Tout prèv yo tantativ la pou te vòlè paj li a ou fè tantativ pou vòlè paj Tout la prèv yo la Ou te fè Tout prèv yo la tantativ Wap kot vin bay prèv la Jezi dat sa ou kotew ta gen prèv nan menw menn Dèl Tout Raphaël prèv yo la Pis pou Lin pa Thérèse pou reponn lavi ta apèl ou gen machwè prèv nan menn li pa tap lage yo Lage prèv yo Ou al kote nan prèv bès yo la sikoman mouton Lin pa reponn apèl Kote ou prèv yo stupid kote Lin prèv pa yo. reponn apèl ou masis.

Yo pa dèyè w. Lynn pa dèyè w. Gade yo, gade yon Non, e pa sa.
E mwen k pa dèyè w. Ou si ou pa sispann lonmen non m pou yo ka pale de w. Mwen k pa dèyè w. Yo pap mansyone non w kou Kenzo.
Sispann lonmen non m, e sa m di w. Sispann fè difamasyon, e sa m di w. Sispann pale shit. Kilè nap fè flayè?
Entèvyou a pa fèt ankò.
Waww. Case close.
Waww. Case close? Li pa close. Depi pèp la pa jwenn kòb li, case la pap close. M pral Sendomeng la, Map fè de twa jou m pap fè live retounen m retounen Pèp kèk la tan map jwenn ka kòb close. Pèp la jwenn kòb la poul fè kisa poul ka ba ou. Paske se ou menm ki te vin avè w lò a sou rezo sosyo, lò w vini w vin san Bon lunet wap kounye a pran depi lè pouli pou kòb la wap rele l pèdi a se vòlò. lunet wap mete m ba nan kes Wap close mwen pran menm. pouli wap rele l vòlò.
M ba nan kes close.